Madanm mwen lonje kilòt la ban mwen anba tab la, epi li depoze pye l sou mwen, epi m santi l teke pye m avèk zòtèy li. Men, li pran kilòt lan l depoze l nan men m dirèkteman, epi. M gade l nan je fiks. Epi l fè m yon sin. Ok, m rive konprann. Vrèman. Mwen chwa, mwen twouve ke madanm mwen vle fè yon lòt bagay kounya ke pa t konn gen sa yo avan. Donk tout nèg ka di sa. Depi w wè ke, depi fi a di w li chanje, ou wè l gen yon seri de sipriz ke l ap ba ou. Donk se petèt se kounya ke ou kapab di ke ou gen fanm. Pandan l lonje kilòt lan, epi m pran kilòt lan vreman vre, m fè an sòt ke m ap bese anba tab la pou m pran yon bagay, epi m pran sant kilòt lan, ouff, trè nòmal. Très santi bon. Li jis gen sant kò madanm mwen. Epi je m tonbe nan janm ni. Epi pandan pye l sou mwen. M jis ap pase men m sou janm ni. Karese pye l. Tou sa. Donk li te avèk yon jip sou li. Epi se konsa. Aprè tout sa. E frè m di m ke Poze madanm mwen kesyon, Èske sa k rive a ou pran l pou yon erè oubyen ke ou pa konnen sa k pase an se jis yon erè ke l ye? Madanm mwen di, Sa pou mwen menm sa plis ke erè. Donk paske m jis mwen renmen mari m, mwen vle viv ansanm avèk li e m vle viv pou li sèlman. Frè m di l, Ok, sa pa pwoblèm ditou paske. Mwen menm bò kote pam mwen pale misye mwen dil poul te baw vag poul te kitew poul pa padone w men puiske se oul vle donk lavi misye nan menw madanm mwen jire sou vil madanm mwen mete jenou tè li jire sou vil ke si gon mal kap rivem nan vim donk li prè pou mal la rivel li menm olye poul rivem donk se konsa bèl konvèsasyon. Epi moun yo envite yo vin ale. Epi lè envite yo vin ale, mwen menm avèk madanm mwen vin rete a de sou tab lan. Pandan nou a de sou tab lan, epi madanm mwen di m konsa, talè a te gen moun la, men se konsa l te vle fè sipriz lan, pandan gen moun la. Kòm talè a te gen moun la, moun yo ale kounye a, donk. Nou pral pratike sipriz sa. Se kòm si m ta vle di nou, se kounya mwen renmen fanm sa, se kounya m damou l aprè jès sa l fin fè la. Madanm mwen di m bese anba tab lan. Guys. Male vreman mwen bese anba tab lan. Mwen mete tet mwen nan janm ni. Donk li avanse net sou tab lan. Li kite de men li bese tet li sou tab la. Epi li kite men lan ba tet li. Epi l kite lòt men an sou tèt mwen l ap peze tèt mwen nan janm li. Tout l ap peze tèt mwen nan janm mwen, nan janm li, epi m di kèt. Nan kè m, m ap fè sa m ap fè an epi nan kè m m ap di kèt, èske fanm sa a s on sipriz l ap ban mwen oubyen s on bagay mal fi sa a vle fè ansanm avèk mwen? Epi sa tou vini nan lespri m, m di, konbyen tan done fanmi m okouran ke madanm mwen te fè m yon bagay deja e li jire ke li jire sou vi l ke sa pap repwodwi, donk mwen kwè ke map bay tout mwen menm, tout nanm mwen nan relasyon sa, paske m santi ke map viv yon lòt vi anndan relasyon sa ke mwen menm m pat konn viv deja, donk pa gen nèg ki pa tap aksepte sa. Pou madanm ni ap fel viv moman sa poul pa viv li. Madanm mwen pran 2 pyel li metel li depozel sou dom epil pote tout devanl ban mwen epi yon menl nan tèt mwen lap peze tèt mwen bese lap peze tèt mwen rantre andanl epi mdi kèt msanti map viv mrete la anba tab lan apresa M pran tèt mwen m mete sou janm li apre sa l rale m monte lè l rale lè l fin rale m monte e sou tab lan epi kounya la li apiye sou chèz la li avanse chèz la dèyè epi kounya li mete m apiye sou li. Donk se kounye a, se kòmsi m ta vle di w, m fenk rankontre avèk fanm sa a, m potko janm konn sa k rele lanmou se kounye a fanm sa a pral montre m sa k rele lanmou. Fanm sa a di m konsa, li pral montre m yon bagay ke m potko janm viv e m mèt kwè ke m potko janm viv sa l pral montre m nan la a, se premye fwa m pral viv sa. M di cheri, avèk tout mwen menm, avèk tout nanm mwen, tout san fwa m, mwen prè pou fè m sa w vle, jan w vle, depi ke, depi ke ou pap brize kè m, ou mèt avanse, depi ou pap detwi m, ou mèt ann avanse. Madanm mwen di m, èske m prè pou sa l pral fè la a? M di l, yes. Dam nan fèm leve l li rale m li di m fon ti kanpe dam nan fèm leve l mete chita sou tab lan sa sa potko janm pase nan istwa pam mwen menm sa potko janm pase nan istwa pam madanm mwen fèm leve l mete sou tab lan janl te ye toujou a jiskaprezan map pale ansanm avèk nou la. Kilòt mwen nan tèt mwen. M pran kilòt lan, m mete l nan m foure kilòt la nan tèt mwen, epi kounye a la, m ap fè sa m ap fè a. Madanm mwen fè m leve l mete sou tab la. Pandan l sou tab la, epi tout afè m devan m, m retire jip lan sou li. M sèlman kite l avèk yon soutyen sèlman. Donk, sa se youn nan pi gwo eksperyans, pi bèl vi ke madanm mwen ban mwen. Pi bèl moman ke m pase ansanm avèk madanm mwen. Donk, ou wè la a, si se apre l fin fè sa, li kite m, donk m te ka fou pran lari. Paske sa a, se pi gwo bagay ki ta pral manke m, m t ap tou fou pran lari. Epi, se konsa. Madanm mwen ale, madanm mwen vire do ban mwen sou tab lan. Se kòmsi m ta vle di nou se yon bakchat. Epi l di m konsa, Achte sa. Li di m achte sa m wè a, sa m ap gade a achte l, achte l lajan kontan, se pou mwen l ye. Fè sa m vle avè l kote l ye a la. Madanm mwen kouche, madanm mwen kouche an bakchat sou tab lan, epi m ap gade l. M poko manyen l. M jis kanpe, m jis kanpe, m kwaze bwa m, m ap gade madanm mwen ki fè aksyon sa a avan. M ap gade l. Epi, se konsa, ou wè depi moun nan renmen w, sa m pral di a la, se li menm w ap wè. Pandan madanm mwen poze konsa, epi m wè yon likid k ap desann. Likid la ap desann. Epi m'en dekale, m bese tèt mwen pou m ranmase likid sa a. Epi pandan m'ap teke pwent lang mwen nan devan madanm mwen. Epi fi a fè yon sèl kri li rele anmweyy. Donk bon chans pou mwen pòt lan te fèmen. Epi pandan l rele anmweyy konsa.